Pou abòne a chanèl la klike sou abòne epi peze ti klòch la pou pa rate okenn nan videyo nou yo. Mèsi anpil pou sipò ou.
Mwen te chwazi pa bay odyans avèk eskòmòtèz sa a, brasèz sa a, degajèz sa a ki rele tèt li Sè Lora. M reflechi anpil pou m pa t ba l odyans. Men ou konn poukisa ke m chwazi reponn li? N ap viv nan yon sosyete kote se jistis enjis la k ap fè chemen l. Paske menm brasèz sa a, li t al sou yon radyo plizyè fwa pou l anonse lanmò Prezidan de la Repiblik la. E l te menm bay dat lanmò a. E dat lan ki fè li echwe, paske mèsenè yo, kriminèl yo, te gen yon lòt bagay ki te vin pase ki te dat 27 jwen pou te asasinen Prezidan Jovenel la pa t kenbe. Epi eskòmòtèz la t al di sa sou yon stasyon radyo men jou 27 jwen an pa t kenbe. Eskòmòtèz sa yo bay pou sè Lora, mwen menm ki se timoun legliz, ki fè tout vi m nan legliz, Pandan n t ap pale de prenon an Guerrier, prenon yo tèlman gen yon sans, èske w janm tande gen yon paran ke l te andeyò nan tèt mòn ki bay pitit li rele Kayen? Èske w janm tande yon paran ki bay pitit li rele Jida? Medam ka, ou janm tande yon paran bay pitit li rele Akab? Ou janm tande yon paran bay pitit fi l rele Jezabèl? Sa vle di ke se pa annik wè prenon an yon kote ekri epi bip ou lage l nan lestomak timoun nan. Dèfwa prenon ou bay timoun nan menm se yon antrav pou li. Paske si w te pran yon ti tan pou w te konnen siyifikasyon dè prenon, ou pa t ap bay pitit ou prenon pou bèl non. Ou konprann? Donk, sa m kapab di avèk Lora, Lora ou ka tout bagay. Ou ka yon brasèz, ou ka yon degajèz, ou kapab yon debouya, men ou pa sè. Paske mwen menm, ki se timoun legliz, m salye madam vèv pastè Suzan kap koute n nan Fort Lauderdale, nan vre madam renmen jounal sa konsa, l renmen m seryezman. Mèsi madam Suzan, sa fè n anpil plezi, bòn semèn. Guerrier, m apante legliz. Depi m piti m nan legliz. M poko janm tande yon sè k rele Laura. M poko janm tande yon sè k rele Ti Mamoun. M poko janm tande yon sè k rele Natacha, m poko janm tande yon sè k rele Sabrina.
Kòman sa? Ebyen si w konnen yon sèk ki gen non sa yo nan legliz ou konnen fè m konnen. Sa vle di ke manzè ap peta moun men pou sa m bay m ap bay repons lan. M pran menas yo trè trè o serye paske m konnen ke ou fè pati de yon rezo malfèktè k trè pwisan. E sa fè lè m wè moun ap vin di les amis de Jojo, les jovenelistes, e moun k ap radote k ap jèbèdè. Ali Jovenel te gen zanmi pou madanm sa moute nan radyo plizyè fwa lap anonse asasina yon prezidan, minis enteryè, sèvis sekrè peyi a pèsòn moun pa pozel kesyon, li tounen nan radyo ankò li vin di menm betiz la ankò e madanm sa pa gen ankenn bon m gon somasyon pou li la m pa fouti kapab jwenn kòman pou m balil. Li pa gon legliz ki rekonèt li. Mande l ki si w bezwen l fache avè w mande l ki non pastè legliz li a. Epi l rele tèt li sè. Sè Laura. Mwen menm m ap di w yon ti bagay. M konnen w fè pati de yon rezo malfèktè ki touye prezidan an. Pa gen manti nan sa. Dayè e kouzin madan kòk ou ye. E e yo k te voye w al anonse lanmò prezidan an nan radyo w konnen w t ale yo. Radyo k pa pran responsablite yo tou byen antandi. Maten an Mwen konnen rezo kriminèl ou yo trè fò paske les assassins sont là, les assassins sont dans la ville e pa pli ta pou wikenn nan m tande e Badio te nan primati e Bae la gaye sou trezo sosyo yo pa menm demanti l menm si yo pa demanti l ki n di ryen konsa sa vle di ke ou ka konnen ekip ou ap prepare pou asasinen m. Paske nan plan nou, gen gen direktè medya pou nou te metrize, ikonpri direktè medya pa m nan. Te gen m tou mou nou te metrize apre lanmò Jovenel. Sa vle di si kriminèl yo nan lari, kriminèl yo repran pouvwa, kriminèl yo nan lajistis, sa vle di ke gen yon seri de moun, yo toujou rete de zeleman e ki jenan pou nou. pou nou kapab fè siksè nan krim nou an. Yo te voye w al anonse lanmò prezidan an kòm prezidan an li menm tou pa t pran responsablite l kòm prezidan k fè w pèmèt ou gen dwa pa anonse lanmò m. M ap mande DINEPA, Enjenyè Guito Edouard, pou fè dlo rive nan blòk kote Eskomotez la ap viv la pou mwen pou l kapab jwenn dlo pou l ka lave fich bòlèt li, pou l ka lave enstriman jewometrik li ak kèk lòt bagay li bezwen lave. Paske gen dokiman ki pa ka rete san lave. Epi mwen menm m pral entante yon aksyon, m deja fè l menm, an jistis kont li rapido presto si adrès li m poko jwenn. Tanpri Enjenyè Edwa, fè dlo koule nan zòn kote eskòmòtèz Lora ap viv la. M santi gen de chalè lè lè ap monte moun nan vrèman, li monte nan tèt li. Si l te jwenn dlo. Pou l te lave dokiman l, enstriman jewometrik li, fich bòlèt li, li pa t ap rive pou ap mete m nan lis moun kriminèl li yo gen pou asasinen. M ap di w sa Lora, ou pa t wè Azayèl ki se yon konfrè ki gen yon emisyon Kanada, Intrépide etc. Ou kwè l te di yo bay 2 milyon goud pou asasinen m? Ou kwè m fè l vale l rapidman? M fè l vale l! Wè lòt zanmi an la k sè lòt malveyan an k sèvi avèk radyo pou kapab fè menas lanmò sou moun. N ap jere misye kòrèkteman. N ap nou kwè nan lajistis. Pase peyi kote yo ye a se peyi ki respekte dwa, k respekte jistis, prensip nan jan pou moun viv. Yon nèg pa ka pran yon mikwo pou ap fè nenpòt dega. N ap mete n ap mete yon fren nan dezòd sa a. Ou menm ou vini la a. Ap plede anonse lanmò m Fanmi m enkyè ap plede di m Men sèk ta anonse li pa sè Mwen mennen ankèt sou Lora Lora s on degajèz Lora s on brasèz Lora s on ansyèn degajèz sou pay. nan Kwabosal la sou treto yo l konn ap mennen aktivite l. E se pandan ke krache dife ap bay pwoblèm anba a l pa ka mennen degaje l yo li te vin Channmas. M pa konn si se nan aktivite Channmas li kwaze avèk kriminèl yo, mèsenè yo. Se sou tab machanba w konn ap fonksyone. Se la w te premye ap fonksyone. Donk kounya ou vin channmas m pa konn kote yo jwenn ou epi wap plede monte sou radyo ap vin di sèvi nan non Bondye, Bondye voye w, entèl pral mouri etc etc ou pa menm gon legliz ki rekonèt ou menm mwen abitye ak jan de fo sè sa yo fo sè sa yo. M sonje te gen 3 ki t ap preche Tonton Dezirab bonè bonè nan maten. Lè Tonton Dezirab t ap fè moral yo, yo t ap ouvè gagann yo nan zòn nan, Tonton Dezirab ap mande si yo pa gen bagay lakay yo pou yo ta lave etsetera, pipi pou jete. Ou wè youn te leve kako l, li pran plat li, l bwè. Ou wè sa l, ou wè, ou wè nan kisa l te lage Tonton. E menm sè sa a, e menm sè Lora sa yo! Tanpri Dinipa. Fè dlo a koule nan zòn Eskomòtèz, Degajèz, Brasèz. Yo bay pou sè Lora a. Fè l jwenn ti gout dlo pou l ka lave enstriman jewometrik li, pou l ka ban m lapè m. Epi, m ap repran pou toulmond. M konnen rezo kriminèl la trè fò. M konnen kriminèl yo, les assassins sont là, les assassins sont toujours dans la ville. M konnen nou ka egzekite nenpòt moun ke nou vle. Pa gen jistis nan peyi a.

Car l'Eternel sera ma lumière à toujours, et les jours de mon deuil seront passés. Ezayi 60 vèsè 20 M konnen w byen, ou se yon ansyen bouzen sou pay, ansyen bouzen machanba ki t al fè yon esperyans Channmas epi kriminèl yo jwenn ou, yo fè w sèvi avèk non Bondye pou w ap fè demagoji e mwen menm m ap fè w rete. Menm jan m fè Azael ret nan wòl li, m ap fè w ret nan wòl ou, paske m konn kisa lalwa di. Sa adrès ou m poko jwenn. Pa gon moun ki konnen l, pa gon pastè k konnen. Bon gade, bon gade pale de jistis on peyi. Bon, se e, e la a, e la a on moun, depi sou sa a, depi ou fin gade imaj sa a, ou di dezole pou moun ki swaf jistis nan peyi sa a. Dezole moun ki bezwen jistis nan on peyi konsa. Gade on jij enstriksyon vann on manda. Pou 30 mil dola ameriken pou touye yon prezidan epi l al kache Kanada. Bon kisa w ka espere? Sèl ou a m konnen yo pale nouvèl asasina m nan fò devan w pase e nan mitan kriminèl yo ye. E m ap di yo m pa pè yo, m p ap fè bak, m ap kontinye misyon mwen e mwen kwè nan Bondye lavi an epi ma mission elle est une mission divine sèl ou a ma mission est divine e lè m ap kanpe a e pa mwen k ap chwazi kanpe se moun ki ban m misyon an kap mandem poum kanpe m pa pè m pa pè sa yo voye w vin di yo Laura Laura ou pa sè ou son brasèz ou son degajèz ou son ansyen bouzen sou pay ansyen bouzen mache kwabosal dakò ok bòn jounen Hubert de Ronceray fon refleksyon yon gwo refleksyon ou wè refleksyon Hubert de Ronceray a mesye li te fèl 22 jwen 1994.

Et à l'extérieur par un racisme à visage découvert Le monde entier nous déteste. Pou abòne a chanèl la klike sou abòne epi peze ti klòch la pou pa rate okenn nan videyo nou yo. Mèsi anpil pou sipò ou.